Pèmèt ke tout timoun gen yon aksè a ledikasyon, yon edikasyon efikas. Sa vle di ke pèmèt yo rantre lekòl, men fò yo kapab rete lekòl la tou. Sa se tout la kesyon de kalite. Enben, se nan sans sa a ke ministè la, an depi de difikilte ke ministè a fè konstwi gen bokou lekòl, gen anpil lekòl ke ministè a fè konstwi pou nou wè nan ki mezi kab ogmante. e la kesyon de gratuite de lansèyman e ke ministè a li fè anpil fòmasyon, anpil fòmasyon, fòmasyon de mèt e ke pou timoun yo ka resevwa yon ansèyman de kalite. Ki swivi ki pral fèt apre 3 jou aktivite sa? Bon, apre 3 jou aktivite sa ke ministè a òganize avèk l'UNESCO, Fon de Nasyon Zini pou l'Edikasyon, la. Science son et la culture evidemment e suivi kap gen pou fèt se ke e minis edikasyon an ki li la e mesye Augustin Antoine e ke misye ap travay anpil pou yo wè si yo ta kab ogmante to de patisipasyon de zanfan ou preskolè pèmèt plis ti moun rantre nan preskolè la e de fason e gratuit paske nou konnen ke preskolè la li trè chè anndan peyi an e minis lan ap travay tou e an tèm de sivi ap travay tou pou ta gen plis timoun ki rantre nan lekòl fondamantal sa vle di lekòl primè la tou wèl e pou timoun sa yo te kapab jwenn e gratwite a paske wòl leta se diminye m ta kapab di disparite e se rechèche ekite pou tout timoun kapab ale lekòl Pou ke plita sè zanfan la ne swa pa pwoblèm pou la kominote, men plito e solisyon. Se sa. Evidaman, e minis lan tou nan kad swivi kap fèt nan e revi sektoryèl de ledikasyon ki fèt konjwentman avèk Lunesco e ke nou gon panchan tou pou la fòmasyon pwofesyonèl e ke nou menm anndan ministè a, mwen menm direktè jeneral Yves Roblin anndan ministè la nap travay. pou nou wè si nou kapab ranfòse sant pwofesyonèl yo e nou konnen ke nan pwoblèm ki te gen anndan peyi a gen anpil sant pwofesyonèl enben ki sanse efondre ke se swa pa dè zaleya politik ou konprann dè jan arme yo kraze pa egzije medam yo kraze e dè zaleya klimatik avèk tranbleman de tè nou konnen ke gen anpil sant pwofesyonèl ki pran kou e menm nou ta kapab pale dot pwoblèm e ki siji anndan peyi a ki fè ke sant pwofesyonèl yo yo gen anpil pwoblèm e lan menm òd dide sa ministè la lap eksperimante la filyè dansèyman teknolojik paske nou te gen yon filyè dansèyman jeneral tout timoun ale e nan klasik lan. ansèyman siperyè. Men jounen jodi a, nou ta swete ke timoun yo soti avèk yon metye. Sa vle di timoun yo vle pale de minè, de jèn yo soti avèk yon metye pou yo kapab ganye lavi yo. Sa rantre nan yon kad de rediksyon de la povrete e de diminisyon de tansyon sosyal anndan peyi a. Paske nou konnen ke lè moun yo pa p travay, lè jèn yo pa p travay, yo vin yon pwa fasil. Nenpòt gang kapab anrejimante yo pou yo seme ledèy e ladezolasyon. dans les familles et que nou menm anndan ministè la que ce soit le ministre Augustin Antoine que ce soit moi Yvo Blain directeur général et nap travay non seulement pou nou ogmante òf skolè la sa di ke ogmante e kesyon e patisipasyon timoun yo nan preskolè pèmèt timoun yo jwenn yon plas asiz au niveau de l'enseignement de base. e pèmèt timoun yo tou, m ta kapab di dè jèn, pou yo soti avèk yon metye nan kad ranfòsman an dè sant pwofesyonèl e osi o nivo de lansèyman segondè, kesyon filyè dansèyman teknolojik la, li enpòtan anpil e n ap chèche finansman e nou kòmanse jwenn finansman pou nou kapab esperimante filyè dansèyman teknolojik la, pou nou pa genyen yon ansèyman. e ki klasik sèlman, yon ansèyman ki, e m ta kapab di, ki mennen tout moun a linivèsite, e men yon ansèyman ki pèmèt moun yo ale sou mache travay la, m ta kapab di, trè to, moun nan fin fè ansèyman pwofesyonèl, e men pa rapò a la pètinans. de cet ansèyman, enben yo arive twouve yon anplwa sou mache travay la e sa rantre nan kad de politik de retansyon. Moun yo pa kapab fin fè etid yo, eksetera, eksetera, epi tout moun vle pati kite peyi a. Si tout pati kite peyi a, peyi a pap janm konnen yon nivo de modènite, li pap janm konnen yon nivo de devlopman dirab. Sa di ke fò nou vini a de politik pou nou kapab kenbe jèn yo, pou yo soti a yon metye, yo gen yon metye nan men yo, pou yo kapab ganye lavi yo, pou yo kapab granmoun tèt yo.